Ap travay nan Palè Nasyonal depi 30 an kòm menajè. Sa m wè fèt dimanch lan, m poko janm wè bagay sa nan vi m. Moun yo antre anndan palè. Yo di w sa k di yo te gen 5 an depi yo sot anndan palè yo pa se kounye a yo resi antre. Yo pi plis nan gazon yo. Yo sal twalèt yo. Di lèw dim Marco se Jesco wi ki vin netwaye andan wi. Saw dim la madam?
Mwen m pap kòm menajè m paka fè anyen andan san pise twalèt anvayi andan. Moun yo a yo goumen. Yo goumen, y ap goumen pou ti desè ou konnen, ti desè yo. Sa k fou anndan pant, anndan chemiz yo. Dèyè chemiz yo tache. Y ap vote bagay sere, y ap goumen pou chanpay. Non, nou pa ka tounen nan sitiyasyon sa a, mezanmi. Nou pa kapab vre! Bon Mot secret la tap bol sian menm Li gentan pas aswè Li gentan vini yo komanse soti avek tut diswa prezidan mateli tap bay nan lari yo yo gentan komanse debake ti bis yo le swa ap soti avè yo yo gen yo fo yo fo konnen Non tanmen tanmen tanmen tanmen tanmen madam ou di ti bis ki t andan palè yo a sat vol si kisa?

M gen tranp depi m anndan palè nasyonal. Tranp. Moun yo prale m sou, m di w moun yo pipi nan gazon. Sa moun sa yo fè anndan palè nasyonal, mwen menm pou nou ta tounen prezidan, bon prezidan Martelly te, t ap kite palè a nou kriye. Swen prezidan Martelly tap kriye se kote zòn Lilou li wè nap kriye andan lè lap soti yo sa vin oblije fwase li oblije kriye pou akèy mesye sa te ba nou andan palè nasyonal jounen jodi an pou palè nasyonal ta vin tounen savann sa m wè a mezanmi son jan met tèt nou ansanm pou nou wè si na reyisi mete eleksyon an nan.

Twalèt sot nan tout gazon yo. Sa k pi rèd, yo rantre yon bò, y ap idantifye ki polisye pou yo met deyò, ki polisye pou yo pa met deyò, ki moun pou yo kenbe, ki moun yo pa. Yo manke polisye yo dega jan yo vle, yo di y ap vin choute dèyè yo. Monchè, se t on, di monchè, se pa t pou di w se yon envestiti k te gen, se t on savann. Se te yon gagèt anndan an. Se kòmsi moun yo se moun ki te sot nan chenn, yo jwenn yon kote, yo te nan lafen, yo jwenn yon kote pou yo pote boure, pou yo bote, y ap bote. Nou menm nou oblije ki anndan pale, k ap fè avantè nou oblije kanpe a yon distans pou n ap ba yo fè demagòg anndan an. Li pa fè sans. Waww.
Ou di yo fimen tou? Li pa fè sans. Ou di yo fimen anndan an tou?

Oh yo vòlè tablo andan bon sak pi rèd gon machin gon machin ki vini yon ba yon bis kafou ki vini li vin li vin pran gaz andan vin pou mete gaz premye fwa mwen bagay sa mwen menm. Zozo map tande wi. Premye fwa mwen bagay sa. Madam ou di ou gen 30 an wap travay lan palè 30 an. Trant ou pa janm wè sa.

Mwen di sa son moun kap bay w enfòmasyon kòm nou menm nou pat la nou pa ka kòm si m nan nou la di nou kanpe dèyè sa madam nan ap di an eskize mwen madam madam eskize mwen map di piblik mwen kap tande m la nou menm ki la an nan radyo a nou pa ka nou pa ka la nou wè ke w sensè paske w vle bay non w bèt m pa vle pou w al bay non epi lò lò w rive demen maten nou tande yo tiye yon moun anndan pale a epi n gade nou wè se ou menm nou pa vle sa rive w.
Sa w di e Djeko?

Sa se alekò. Ok. Paske tout moun se abrite yo. Paske yo di yo vin lakay yo. Se pou bon yo antre. Yo oblije tout moun mete yo alekò. Se ranje kò yo bay mèt kay yo antre lakay yo. Paske se lakay yo yo te vin. Hum. Ou konprann? Madam, m ap di w mèsi pou apèl la. Nou pral fè yon ti kòmantè mwen mare w sou sa w di. M ap di w mèsi pou apèl la.

Pamela. Mwen di sa son moun kap bay mwen enfòmasyon kòm nou menm nou pat la nou pa ka kòm si nou la di nou kanpe dèyè nou sa madam nan ap di an eskize mwen madam madam eskize mwen map di piblik mwen kap tande m la nou menm ki la anndan radyo a nou pa ka nou pa ka nou wè ke ou sensè paske ou vle bay non ou bèt m pa vle pou ou al bay non epi lò lò rive demen maten nou tande yo ti yon moun anndan pale a epi lè n gade nou wè se ou menm nou pa vle sa rive ou.
Sa w di e Djerko?

Sa se alekò. Ok. Paske tout moun se abrite yo. Paske yo di yo vin lakay yo. Se pou bon yo antre. Yo oblije tout moun mete yo alekò. Se ranje kò yo bay mèt kay yo antre. Gazon yo moun yo pipi. Twalèt sot nan tout gazon yo. Chak pied yo antre anndan. Y ap idantifye ki polisye pou yo met deyò. Ki polisye pou yo pa met deyò, ki moun pou yo kenbe, ki moun yo pa yo manke polisye yo dega jan yo vle, yo di yap vin choute dèyè yo. Monchè se ton Dimanche se pat pou di w son envestiti k te gen se ton savann, se te yon gagèt anndan, se kòm si moun yo se moun ki te sot nan chen, yo jwenn yon kote, yo te nan lafen yo jwenn yon kote pou yo pote boure pou yo bote yap bote. Nou menm nou oblije ki anndan palè kap travay anndan nou oblije kanpe.

Bay sa son bay li pa ka esplike bagay sa kap pase la a. Ou di yo pipi nan flè palè a wi. Nan flè yo pipi?
Yo sou flè yo, sou flè yo, yo depo flè kraze. Mesye Fleury ap travay nan Palè Nasyonal depi 30 an kòm menajè. Sa m wè k fèt dimanch lan, m poko janm wè bagay sa a nan vi m. Moun yo antre anndan palè. Lè w di m sa di yo te gen 5 an depi yo sot anndan palè yo pa, se kounye a yo resi antre. Yo pi plis nan gazon yo. Yo sal twalèt yo. Di lèw dim Marco se Jesco wi ki vin netwaye andan wi. Saw dim la madam?
Mwen m pap kòm menajè m paka fè anyen andan san pise twalèt anvayi andan. Moun yo a yo goumen. Yo goumen, y ap goumen pou ti desè ou konnen, ti desè yo. Sa k fè andan pant, andan chemiz yo. Dèyè chemiz yo tache. Y ap bote bagay sere, y ap goumen pou chanpay. Non, nou pa ka tounen nan sitiyasyon sa a, mezanmi. Nou pa kapab vre! Bon Mot secret la sak bon isi an menm Li gentan pas an aswè Li gentan vini yo komanse soti avek tut diswa prezidan Mateli tap bay nan lari yo yo gentan komanse debake ti bis yo le swa ap soti avè yo Oh Jojo Yo gen yo fo yo fo konnen Non tanmen tanmen tanmen tanmen tanmen madam ou di ti bis ki t andan palè yo a sat volcy kisa?

M gen tranpè depi m anndan palè nasyonal. Tranpè. Moun yo twalèt m sou, m di w moun yo pipi nan gazon. Sa moun sa yo fè anndan palè nasyonal, mwen menm pou nou ta tounen prezidan, bon prezidan Martelly te, t ap kite palè a nou kriye. Sè prezidan Martelly tap kriye se kote zong li lou li wè nap kriye andan lè lap soti yo sa k vin oblije fwase l li oblije kriye pou akèy mesye sa te ba nou andan palè nasyonal jounen jodi an pou palè nasyonal ta vin tounen savann sa m wè a mezanmi son jan met tèt nou ansanm pou nou wè si n areyisi mete eleksyon an nan.